Bonsoir bonsoir e jan nou konnen an non mwen se Paula jodi an bal pale nou de nouvo design ke mwen mete sou lanmou pa ka mouri pwen kòm ok pou nou ale nan sit lan nap tape achte tps 2 pwen Bar transversal Bar transversal L a n m o u p a k a m o u r i pwen c o m epi tape sou antre an ok lap load mwen gon pakèt bann aplikasyon ki ouvè nan laptop mwen an donk nap wè ke li yon ti jan slow. ok disa mwen mete an se ti boul sa se ti kare sa yo kap vire an plis kounya li imaj sa nou wè an li vin e ap rale lap zoom la tou sa donk sa se ads yo rele yo afich dèfwa sa se ads e google ok nou gen dwa klike sou yo si nou enterese wè yo ok sa se li pale de sms tou sa konsa tou nou ka jis klike sou li epi nou inyore li men m toujou rekòmande pou nou al gade yo ok donk se konsa sit lan vin prezante devan an la a la ki make la a nou ka chèche nenpòt e mo an si nou vle chèche yon mo an anglè nou gen dwa tape. Eat It vle di manje epi nou Google li a partir de sit mwen an ok epi kounye a menm li vin bay nou sa sa vle di nou gen dwa ale nou tounen sou sit mwen ankò ok donk se se se se a search lan se se sa li sèvi li pèmèt ou chèche mo chèche e sit chèche sa ou bezwen a pati de lanmou pa ka mouri pwen kòm se tankou son google li ye on google search ok paske nou wè la li make enhance by google an. Ok oh banm gade sa ad sa ye haa li di you don't have to be mi billionaire to explore new domains donk mwen gade sa la sa e afich sa se pou moun ki ta vle achte domain moun kap fè sit entènèt ok epi ou jis ou jis fèmen la bon men nouvo e e e e e e design lan. Ok la make register sa vle di ke enskri, home sa vle di paj prensipal lan, welcome ki vle di byenvini, nou gen shop lan kote moun ka achte des produits, post sa vle di ke atik ok des articles mwen ekri nou ekri, epi sa se forum nan kote moun ka vini ou chat, sa se login nan pou moun ka login ok donk men koman e paj enskripsyon an sanble. Laplod se konsa lon moun fèk parèt sou sit lan. Ok, ou enskri. Ok. Ou enskri, ou mete non ou itilizatè ou, prenon, non de fami ou, email, tou sa e jan dou dat ou fèt epi ou enskri. Ok. E la a, sa se atik ke nou poste yo resamman. Sa se ads. Ok? Donk se konsa paj enskripsyon an fèt. Kounye an menm pou ale nan paj prensipal lan, ou gen dwa klike sou li epi kounye an menm ou gade ki manb ki an liy bon li voyem sou yon lòt ads bon m pa vle ads banm tounen sou sit lan ankò ok l ap load bon mwen mwen fou pou ti jwèt sa m mete an vrèman fòl pou li li bay Sit lan on air de grandiose ok post yo vrèman m vle pou n al li yo trè enteresan sa se si n ap vle pale de nou vle pale de atik ki pale de seksyalite ok men tout atik yo se kenn ki ekri yo pou nou dakò tou sa se atik yo nou gon pakèt atik Sa yo pale de maryaj. Ok. Tou sa la. Ki vreman enfomativ. Sa yo pale. Sa se divè. Kom si ki pa antre ni nan kategori maryaj. Ni nan kategori. Se bay pale de ansent. Tout sa la e pale de Hicky men sit lan nou ka tradwi li an fransè ou an kreyòl. Konbit ti fowòm nan se kote ke nou gen dwa login epi kounye an menm nou chat ok sa a mwen poko vrèman fè li mwen pral travay sou li epi sa se login nan. Login se lè w fin enskri, kounye ou mete non itilizatè ou avèk non itilizatè avèk modepas ou. La a, ou pèmèt ou wè lòt manm tou sa. Ok. Osi, ou gen dwa wè ki moun ki anliy. Ok pa gen moun ki anliy kounyea mwen mwen pa login ok mwen pa login aktyèlman m jis ap fè demonstrasyon an ok ann retounen nan paj prensipal l aplod Ok, nou tounen nou paj prensipal lan. Mete bèl ti dizay. Sa sou bay ki seksi ke nap gade la.

Fò enskri nan sit lan ok. Donk se bèl dizay sa yo m te pote pou nou dakò e depi nou gentan vin ale sou sit lan gade tout nouvo e dizay nou mete yo epi depi nou renmen sit lan mete yon bèl like sou videyo sa pou mwen mèsi bokou.